Kounye a la m di bon banm tcheke pou m wè pou m konnen si misye mouri vre pase m konnen epi m ekri misye pase m konnen depi m ekri misye se rapid vit fò l reponn mwen kounye a la lè m ekri misye m wè mesaj la pran yon de twa zèdtan misye poko reponn mwen epi lè l resi reponn mwen an m pral fè nou tande kisa l di m e m ap fè nou tande vòs yo bout pa bout men gen bagay m pap ka kite nou tande paske gen bagay se bagay pèsonèl yo ye ou wè sa m ap di nou an men m ap fè nou tande kèk ti bout voice lè m ekri misye apre yon de twa zèdtan misye reponn mwen. Men premye sa l di m. Tande sa premye sa l di m. Bagay, met bagay. Alcool!
Met afè, met chou, met bagay, met bagay, met bagay.
Kounye a, lè misye fin reponn mwen, epi m tande vwa l, epi m di misye sa k ap fèt la menn? M di m tande yon bri sou rezo a la ou mouri, bagay sa yo, sesi sela menn. Sa k ap fèt, sesi sela, bagay sa yo, ou konnen fò m tcheke sou ou. Epi kounye a, lè m fin di misye fò m tcheke sou ou, men kisa l reponn mwen ankò? M ap tande sa, se vwa Djimy Danje, se pa vwa lòt moun. Poze papa n poze ou konn sa le deja nou poze nap kontwole bay yo ou konnen ou tcheke sou zanmi w.
Lèl fin reponn mwen sa, m di misye ah mon chèf fò jere sa, ou konn sam diw la, m di fò jere sa, si w pa jere sa li pap bon pase bagay lanmò, bagay e nan bagay sa wap wè valè moun ki te vle pou te mouri, ou konn sam diw la, e lèm di misye sa men kisal dim, ou konn sam diw la, men kisa li dim, map fè nou tande yo bout pa bout pou nou konnen, men kisa li dim.
Alcool Alcool map jere Map jere sa Map jere sa men brother Map jere sa.
Epi tou pou afè live la so misye di li ta pral live misye di li ta pral live weekend kap vini an m di misye poko live ou konprann m di misye poko live ou konprann sa m diw la misye poko ap live nou la nou la fò misye rete la. Pou l pa live pou l wè enpòtans li pou nou sispann pale mal ou bann sanwont di w la ap voye moute misye nan kap live nenpòt premye novanm epi se sèl alkoul se sèl alkoul ki gen bagay sa yo menn gen bagay m ta fè nou tande toujou wi fè m rive 100 mil ka m ap fè nou tande Rockstar k pral pale avè m e m ap live a misye fè m rive 100 mil ka rapid vit.
Alcool. Menm paka konnen sil mouri sil pa mouri ou konprann. Mawen se mwen se mawen m pa tire. Ketia ya Ketia talè cheri Ketia moun ki bay dat antèman e madanm ni manman l on frè l ki monte la k bay dat antèman moun rezo sosyo p planifye afè yo met on bagay kounye w ap di konsa ke kijan dat antèman bon kijan nou fè pa gen tèt konsa. Kijan pou l te mouri ankò.
Yo bay dat antèman madanm ni te monte madanm ni te monte tiktok facebook li te di konsa men dat antèman madanm ni te di sa. Menm wè dam nan sèl sa m te wè yon live ke dam nan te fè m wè l tap kriye.
Kilè? Eee yo te pa m pa konn se te ansyen bagay menm wè lap pale de misye misye pap sesi misye pap sela bagay anpi lap kriye nan live la anpi moun yo pranl moun yo yo rikòd li anpi yo patajel ou konprann apresa ankò m te wè vag lavi te fè yon video ou tap di. Kouraj bagay sa yo patati patata bon m paka kwè si te verite si te pa verite sèl Bondye konn.
Bonswa mes amour koman nou ye.
Nou anfòm wi Den e pou ou menm. Anfòm.
Nèg anfòm menn. Chak moun ki ta renmen Diminaj e mouri lap mouri avan Diminaj. Yo reflechi, yo pa panse. Whatever sa yo pran, sa yo jwenn, yo pran l. Whatever sa yo jwenn. Yo di, si m ka wè yon fake paj talè wi cheri, si m ka wè yon fake paj poste ansyen videyo madan Jimmy Danger kote l t ap pran ti plezi l. Yo di se kounye a l ap, se kounye a l fè videyo sa a. Pou yo ka blaze fi a, pou yo ka fè fi a pase pou kriminèl. Bon, mwen Ayisyen pa moun menm. Mwen t ap kontan. Ou tande sa yon moun di? Ba wè wè bèt sa yo rele Ayisyen an. Ou tande sa yon moun di?

Mwen di bagay. Ki bon zanmi Jimmy pa konn rezilta. Zanmi mwen di bagay. Mwen di bagay. Lè yon moun di Jimmy Lange mouri, depi ki lè yap kouri nou pa sa li mouri? Sa pa gen yon semèn. Ki bò yo mete l? Nan ki mòg, nan ki mòg yo mete l Sendomeng? Se yon foto babay. Bon foto prezidan sòti. Alevwa foto. Koute, koute, koute, koute, koute, koute. M wè yon foto Ekzanp lè l lopital Ou konnen ayisyen yo bon nan travay foto Epi m wè yon foto M wè foto sa m wè pa sanble avè l Kote yo kouvri l anpi pil ti cheve yo tchak nan tèt li ap pouse M wè sa pa sanble avè l.
Zanmi m sèl sa m konnen m konn di mitan epa mouri e lè l tounen sou rezo a tou l ap tounen l ap tounen l ap tounen pou bon

Nan la pou tout ayisyen pral aplodil nan sa.